Konstitisyon 1987 sa. Sonje ou menm sa w te di sou li. Bonjou, bonswa entènèt. Jodi a n pote pou ou yon live kote prezidan Jovenel Moise tap fè jodi a li frape pye l ate. Li di anpil koze, li pale ak mesye opozisyon yo. E lòt nouvèl ki pran tout rezo sosyo yo, se koze pastè Amel Lafleur a. Wa di kisa w panse de sa? Nou pral fè w tande Prezidan Jovenel Moïse nan yon live li t ap fè jodi a menm. Bòn ekout.
Jodi a se nan solidarite, se nan kouraj, se nan viv yonn ak lòt, se nan renmen yonn lòt nou ka travèse moman difisil sa. E m pwofite okazyon an pou m di frè m ankò ak sè m ki nan opozisyon an, Pa janm bliye, m ap toujou di nou sa, chita pou n pale ansanm, pou n jwenn bon jan mannyè pou nou kapab mete peyi a sou wout chanjman ak devlopman tout bon vre. Paske etranje pap vin fè l pou nou. Se nou menm ansanm ki pou met tèt nou ansanm. An n travay pou n kole zepòl, pou n pote kole yonn ak lòt. Ke ou te gen w diferan avè m yè, men jodi an konnen Ayiti bezwen w. Ayiti bezwen moun ki nan ekip pa m tou. Menm jan Ayiti bezwen m, pèp la bezwen m. Men pou nou tout fè yonn pou nou kapab mete peyi a sou wout chanjman ak devlopman tout bon vre. M ap di nou, se pa okazyon an pou m ta pale de sa. Men m ap di nou ke m ap toujou di l chak tan m gen okazyon pou di l ke konstitisyon 1987 sa, Sonje ou menm sa w te di sou li. Sonje sa w di sou li. Sa vle di ou di ke li pa t bon. Men jodi a m vin wè pawòl k ap pale pou chanje konstitisyon an se tankou se yon pawòl ki pa t janm pale anndan peyi a. Mwen menm, mwen te fè kanpay, mwen di l pandan tout kanpay mwen ke konstitisyon 1987 la, peyi a p ap ka kontinye sou li. M te menm pran egzanp lòt peyi. pale de pa egzanp Etazini ki di ke son Etazini gen yon grenn konstitisyon men li gen 27 amandman oubyen 28 konbyen li ye ki fèt sou li. Sa vle di pwogrè syantifik yo, avans avanse teknolojik yo oblije nou ke lwa nou yo yo adapte a epòk ke n ap viv la. Map di tout moun, ala wonn badè. M ta renmen ke nou sispann di sa pou nou pale de konstitisyon Jovenel Moïse. Si se te konstitisyon Jovenel Moïse, m ta pran yon dekrè an konsèy dè minis, m mete yon lòt konstitisyon. Si se te konstitisyon Jovenel Moïse. Se konstitisyon pa w, ou menm ki te fè dokiman. Map tande yon seri de dokiman, map wè gen de moun kap pale, tout sa yap di yo, yo nan tèks sa a, dezyèm draf tèks sa a jodi a, epoutan yo pa nan konstitisyon. Paske petèt s on pitit peyi a k soti lwen lwen lwen lwen lwen lwen ki vin pale de gwosè pawòl sa a. Men pa bliye, gwosè pawòl sa a m pale a, li mande anpil kouraj pou w te pale l. Men se li nou gen pou n pale jodi a, paske fòk li pale e ansanm pou nou met men pou nou bay peyi sa yon chans pou 35 an k ap vini. Paske 35 an k sot pase yo, nou pèdi yo nan batay yonn ak lòt, nan goumen, nan fè kat senk eleksyon. Chak eleksyon k fèt nan peyi a, yo konteste. Jodi an kòman pou w konprann eleksyon sa k pral fèt la la a, la pral koute peyi a 125 milyon dola. E yon prezidan pafwa li gen pou l fè 3 eleksyon. Sa vle di kalkile. 125 milyon miltipliye pa 3, sa ba ou 375 milyon dola. Sa vle di jodi a, si nou met tèt nou ansanm, nou di men kisa nou vle pou peyi nou, nou di fòk se chak 5 an ki gon eleksyon nan peyi a, lajan sa yo, y a pral konstwi lekòl, y a pral konstwi lopital, sant de sante, yo pral konstwi bon jan santral elektrik ibrid ki mache ak gaz natirèl ak solèy. Lajan sa a pral konstwi gwo rezo elektrik nasyonal ki pou fè ke peyi a, menm jan ak tout lòt peyi sou latè yo ka gen kouran. Lajan sa pral konstwi wout, lajan sa pral konstwi bon jan baraj irigasyon, menm jan sa fèt nan Maryon, li pral konstwi baraj menm jan sa ap fèt nan Latanri, nan Masak. Se pou sa m di nou jodi an, se pou nou sispann di sa pa bon, men se pou nou wè ki pwopozisyon nou fè. E se sa ki politik. Jodi a m sou pouvwa, ou menm ou nan lopozisyon. Men ou la pou fè de pwopozisyon paske ou nan lopozisyon. Menm jan mwen menm ki sou pouvwa jodi an tou, mwen la pou m egzèse l. Sa vle di pou m fè sa ki bon pou peyi a. Men ou menm, ou la pou fè de pwopozisyon. Lè nou met tèt nou ansanm pou nou fè bagay ki bon pou pèp la, Ayiti nou reve a, nou tout nou ka jwenn li. Peyizan yo, dyaspora, jèn yo. Fanm yo, moman an rive. Lè a rive pou n di mo pa nou. E mo nou an, se li menm ke tout moun pral oblije respekte e mache dèyè l. Paske demokrasi, se vwa majorite a, se li menm ki prime. Lè majorite a pale. Tout lòt moun sipoze tande. E se sa k pou fèt. Se pa vwa minorite ki prime nan demokrasi. Lè ou nan minorite oubyen ou fè vyolans, lè sa a, se pa demokrasi, se anachi, se kawo. Men demokrasi, se lè nou pèmèt deba fèt, Gen dyalòg ki fèt, nan respè yonn pou lòt, nou yonn nou gade lòt nan je, nou di verite yo jan yo ye, ki pèmèt ke pèp sa, timoun sa yo k ap soufri, jenès la ki san zespwa, nou ka reba l espwa pou l ka jwenn yon peyi meyè nan dizan, nan senkan, nan kenzan, nan ventan, nan vennsenkan k ap vini. Men pou l fèt, fòk gen moun ki pran kouraj yo a de men pou nou fè meyakoulpa nou. pou nou di, wi, gen erè k sot pase pandan 35 an k sot pase la a. E erè sa yo, ou menm, ou ladan l. Mwen menm, mwen ladan l jodi a, paske se mwen k prezidan peyi a. Nou tout ansanm, nou gen responsabilite devan listwa pou nou chanje sa e pou nou chanje l kounya. Li pa ka tann. Mwen menm mwen di sa, m ap fè yon eksperyans inik. Se mwen menm ki kote m ye jodi a kòm prezidan peyi a. Mwen ka di nou, ke bagay yo grav anpil. Mwen ka di nou ke pèp la pap ka jwenn yon avni meyè, jenès la pap ka jwenn yon avni meyè, dyaspora a pap ka jwenn yon avni meyè, fanm yo pap ka jwenn yon avni meyè, peyizan yo pap ka jwenn yon avni meyè avèk tèks sa a. M tande anpil pawòl pale, m tande atik 284.3, m vle di tout moun sa. M pa vin pale d'amandman konstitisyon. Nou vle pa, n ap pale de yon lòt konstitisyon. E sesi, si lè m te nan kanpay, m te pale de konstitisyon an, te gen moun ki te konprann ke li te ilegal, se pou nou te fè pèp la pa t vote pou mwen. Jodi a pèp la vote m, mwen rive prezidan, katran, prèske kat mwa apre, manke m si jou pou m gen kat mwa, katran kat mwa nan tèt peyi a, m ap di tout moun, M pran kouraj mwen pou m di l, pou m di laverite, pou m di sa m wè, sa m wè yo grav anpil. Se pa tout bagay kòm chèf deta ke w ka di, men yo ekstrèmeman grav. E sèl jan nou ka atake pwoblèm sa yo, se lè nou mete zafè manman lwa peyi a an kesyon, nou jwenn mwayen pou nou dote peyi a. yon lòt konstitisyon kote tout moun patisipe nan deba yo ansanm pou nou pèmèt nou mete Ayiti sou wout chanjman, sou wout devlopman tout bon vre. Lave men w, mete mas ou, rete lakay ou si w pa oblije soti, swiv tout konsiy otorite sa sanitè nan peyi a gen pou bay. Pa bliye, sonje byen ke kowonaviris nou tout ka pran. Pa gen yon moun nan peyi a ki egzan de kowona. Se prekosyon pou nou pran pou nou ka pwoteje tèt nou, pou nou pwoteje zanmi nou, pwoteje fanmi nou. Se prekosyon pou nou pran pou ke nan yon avni ki trè pwòch, nan jou k ap vini yo, nou ka pase moman difisil sa a. Premye jen, 30 novanm, konnen se sezon siklonik. Moun. ki ret bò dlo swiv tout konsiy pou pwoteksyon sivil ap bay, swiv tout konsiy Ministè Enteryè, majistra yo, kazèk yo, azèk yo, delege vil yo, mete nou otravay pou nou konnen ke nou la pou nou pwoteje popilasyon nan zòn kote nou ye yo. Paske zafè siklòn pa yon zafè senp. Se pou nou batay ansanm pou Ayiti nou reve a nou konstwi. Mèsi anpil.
Ap tande avèk swen. Daprè ou menm, èske Ayiti nesesite yon lòt konstitisyon? Si wi, fè yon kòmantè. Si non, ekri nan yon kòmantè. Mèsi bokou.